Bon m toujou ap pase a olon an la a wi. Epi m pa janm wè w men depi ta depi lè lòt jou map chache w la a m rankontre yon ti patnè la a m rankontre ti patnè anba la m mande l pou ou men e misye di m ou pa jwenn l nan zòn nan la menm epi ti chòy ti chòy fèt vrèman epi m wè nou pase la m wè nou vre. M toujou nan yon zòn nan la a m toujou chita bò ti plas la la a menn ou konprann. Men sa kap fèt menm papa. M konnen nèg poze nèg ap gade men nou vle lavi. Monchè m te byen gen bezwen w la.

Mwen ki de bèl sè yo konya pou yo pa vin rate yon de bèl sè wap di a mwen anvi wè. Kòm si wap dakò sa map diw la lè sa wap vle wap konèt li ou konprann wap konèt li bon monchè se Bèlsè Makap ki ap bay pwogram pwoblèm ni e kounya m bezwen yon moun m te fè kèk apèl deja Frank vin prann kounya map bezwen yon moun men kòm m konnenw byen avè yo kounya map gade pou m wè ki kòman ou te ka fè m bezwen kidnape frèm tou avèk tout bèlsèm kounya paske m te kidnape bèlsèm.

Ebyen ok men pa gen pwoblèm. Nan pa gen pwoblèm.
Shit men.
Bon mwen pral fè sa la. M pral pale a misye paske misye zanmi m. M pa ta vle misye fè misye ki fòt vye bagay. Epi apre m ap jere sa an fransè.
Ooh bon m pa konn sa pou m fè non kasa paske m al mande konsèy konsèy mwen jwenn yo konsèy mwen jwenn yo sa pa enterese m mwen menm afè moun ap di m pa fè sa sa se si lôt bò kwè dèk m pa nan bagay konsa wè depi w wè moun nan fè w mal fò w fè moun nan mal tou pou w fè moun nan santi. Si sal fò la al pa bon wè mwen menm mayen pyès pwoblèm ansanm avèk ou gade map bal on pwazon depiw wè li pa pozel map mete menm nan san pou li map tiyel si makenson ta konnen m gen plan nan tèt mwen pou m tiye frè l la makenson ap tiyem avan ah zafè sa bay makenson nèg vle pou mwen avèk frè l la al ale mwen.
Misye kèt sa map fè nan ka sa. Medam nan di lap tiye frè Makenson. E m bya Makenson anpil, m paka di Makenson sa. Si m di Makenson sa e li konnen se mwen k di sa, jan m wè dam sa ye la, lavi m ap an danje. Epi fòm fon bagay kanmenm wi. M pa konnen men m pral chache yon solisyon kanmenm pou m mete nan pwoblèm sa pase m pa ka kite malè sa. M ap panse pou m wè kisa m te ka fè la. Paske m pa ka di Makenson sa, petèt jan Makenson brital si m di l sa li ka tiye fi a. Epi fò m jwenn yon solisyon nan pwoblèm sa yo. E m konn sa m ap fè. M pral kontinye mande eksplikasyon pou m konn kòman pou m jere ka sa.
Kè pese m. Jan Geto a mal la yo sa ban m presyon kò se si bay kòb, si m pa ba l kòb l ap fè tèt mwen. Deja m pa m pa gen yon goud nan men m pou m viv. E nèg la li menm li pran tout kòb li l ap fè grimas. Shit man mwen konn sam fè la ee boss ap banm presyon m konn sam fè m gon plan pou li wè gen 2 zan m lakay la m bal prepare tou 2 pou li depi l fon ri map fann tèt li paske fòm brase tou fòm met may e pa sèl nèg ak gen 7 man menn a tout jounen e li menm boss kap fè dil pou al fè dil menn gade boss la gen malè li fon erè map fizye l wè li dim lap fizye m depi l fon malè. Li menm kap wèl e map fizil. Bay m gen 2 min 2 minisyon lakay m bal dèyè w la m bal tann misye bay m bal nan baz m bal tann misye pase m pa prete non m bal nan baz wè jan misye banm presyon an la wè depi se presyon misye ap ban mwen misye ap fè kaka lap fè erè bwa m pap fout non gou m bal pare 2 m gen 2 gwo zam lakay la m bal avèl e misye nan kep vini banm yon presyon si l pa chache antann pou n pare pou lòt advèsè kap ban nou presyon depi wè se sou zèl li kap al map fann tèt li epi bay m bay m bòs ankò epi m bal pare pou li bay m al nan gete m pa konn nan kaka a mwen menm tande m tande m ou byen.
Lesprim pa janm anpè depim fin gen madanm sa mesye lesprim pa janm anpè menm menm non Tontonm dim poum kite fanm nan E frèm ap fon seri de bagay m paka gen kontwòl. Kilè saïdy lap tiye frèm nan. Fanm nan ka kitem men frèm nan pap janm kitem. Wè manzè sou fyèlm lap moute yo. Sou fyèlm lap moute pasem pray lakay lala. M pray lakay lala depim mal pale map sakaje. Kèt men kisam dwe fè. Mwen ale fè isi. Mwen wale wi. Pase sim pa ale sim pa sim pa ale lakay la pase depi depi fin nan kontak nan problèm sa la m pa janm ale lakay la m toujou nan lari m pa alèz men jodi a la m prale lakay la depi ranse avèm map fann tèt wèm ale m prale lakay la la tèt m bay.

Bon kouraj mon cher apèn m gen pou m jwenn apèl misye la dèyèl pa vle pale bagay kòb avèm ankò m pap baw manti sil pa deside e de chwa swa li antann oubyen nou poze wè depil fin bay mande kòb la m pap baw manti sal fèl fè JPP paske m gen de bagay sa yo nan moun se pa jwèt ti moun yo ye m pap baw manti kòb map fè kòb wi kòb la ap pase kòb misye a gen nan boule la nan.